Bonjou, bonswa avèk tout fanatik mwen yo kap gade video sa nan moman. Map di w mèsi paske w fidèl avèk chanèl nou an, mèsi paske w toujou ap swiv nou e mèsi paske ou pote anpil remak parapò avèk sitiyasyon aktyèl kap pase sou youtube lan. E se sur e sèten li konsène kèk atis nou. E gen anpil fanatik ki te ekri m ki di m MK, èske ou pa wè sa k ap pase yo? Poukisa ou pa pale avèk medam yo pou yo te kapab aranje sa k ap pase yo? E gen anpil moun tou ki mansyone ke sa ki ap pase kounya yo gen rapò avèk team mwen an ki se MK Agency. So, jodi a m vin fè yon eklèsisman pou nou, m vin eklèsi kèk pwen pou nou. Pa rapò avèk ou menm ki pa vrèman konnen ki sa ki MK Agency an e ki sa ki MK Agency Academy an. E avan tou, m ap bay aksè avèk anpil medya ki toujou ap poste zen sou YouTube lan pou yo kapab reposte videyo sa pou fanatik yo kapab gen chans gade l. Byen petèt ke yo gen dwa pa wè l sou paj mwen an, m ap bay aksè pou nou kapab reposte l. Kidonk, nou ka lage l sou paj nou. Paske mwen menm map ba nou dwa sa. E nou pa bezwen enkyete nou, pa gen moun ki pral ba nou copyright. So, nou lib pou nou reposte l. Ok? Paske map bay dwa nan deskripsyon videyo a. Avan tou, pou moun ki fèk tonbe sou pèsonaj lan, pou moun ki fèk ap dekouvri m, map prezante m, non pa m se Dalonso Philippe, non aktè lan se MK. Kerwill m gen anpil pèsonaj kem entèprete tankou Pablo genyen Kaka nan Illusion genyen Kerwill etc. Avan kem rantre nan sijè a map pran le swen poum onore yon lejand nan sinema ayisyen an ki se Ricardo Nelson ki fè anpil travay sou YouTube ki fè anpil travay nan mond sinema ayisyen an monchè kenbe rèd pa moli e se yonn nan aktè kem travay avèl jiskaprezan m pa regrèt E map di w kenbe rèd pa moli, focus sou rèv ou, lò el fè pi fè nwa se jou l pral jou. Kenbe rèd frè. San n pa pèdi tan e map fon ti pale de MK Agency pou anpil moun ki pa konnen, nou fòme MK Agency e nou fòme MK Agency Academy.

gen konpa e trankil ki dèyè kamera ede m non pa gen pa gen m pa di m di tout moun e avèk sa ke m pa site yo gen widiana tou m pa konn si m te di l epi christi e pou m byen di nou ladan l nou jwenn tout sipèsta ke nou abitye gade yo so lè nou tap e an mete MK Agency sou pye pat vreman e gon gon regleman ke nou te fè vreman gen de prensip nou te bay moun yo Epi nou pat vrèman aksantye sou yo. So, sa ki vin pase, vin gen yon ti bouch pa gou nan mitan medam yo. Bon, ou konnen depi kote gen fi, ap toujou gen pale anpil. So, lè nou vin wè gen gen de zen kap bouyi sou YouTube lan, gen anpil chanèl kap poste yo. So, nou deside, malgre nou pale avè yo, paske moun nan li ase gran, gen bagay ou paka fòse l ankò. Gen bagay ki vin pase, nou oblije, de konsè avèk komite MK Agency an, mwen deside e fonde MK Agency Academy, ki son lekòl kote nou fòme de jèn, e ladan l nou bay de prensip pou moun yo respekte o preyalab. So, prensip sa yo, yo reji la, n ap wè sa, son fòmilè ke nou bay, avan ke moun nan entegre MK Agency Academy, li konpoze nòmalman. Li konpoze. Epi yo korije pou li. Lè yo korije, sou 5, ou sipoze fè 3 pwen 5. Oubyen 3 sou 5. Ou ka fè 2 pwen 5 tou ka pase. But, nou ekri 3. E, gon lòt moun m pa t site talè a, se Tracy. Tracy ou pa benyen fè jalouzi. E, nou sonje ke lè nou te lanse rekrutman pou MK Agency Academy, nou te di fòk moun yo pa gen chanèl YouTube. Fòk atis yo pa gen chanèl YouTube. Gen anpil fanatik ki te joure pou sa. Jounen jodi a m panse nou pral konn pou ki rezon ke nou pat dakò pou moun yo gen chanèl YouTube. E nan fòmilè lan, m panse Camera pral fon zoom sou li, n ap wè l, kote nou pa dakò pou moun yo gen chanèl YouTube. Pou ki rezon? Paske lè moun lan gen chanèl YouTube, li son atis w ap pwodui, li gen chanèl YouTube, Se sur et certain li pral vle mete projè sou li paske depi ou gen chanèl la fò ou met bagay sou li pou moun swiv ou e lè ou pral met bagay sou li ou oblije moun nan pral kreye gwoup li pral kreye gwoup whatsapp epi sa ou tande a li pral fè yon ti klan pou li ka fè projè l se sa nou wè ki nan MK Agency la paske tout atis yo sanse gen projè sou chanèl yo yonn nan bagay ke nou pa nou entèdi kounya nan MK Agency Academy. Pase lè depi ou wè fi a li fon group ou tande group WhatsApp talè ou pral tande yap bouyizen sou li sa w tande a pwoblèm met pi nou konstate sa nou di yonn nan pwoblèm pou nou rezoud se pa dakò pou nouvo moun kap entegre akademi an gen gen gen chanèl YouTube gen anpil fanatik ki te di konsa wi se egoyis MK egoyis li pa vle moun gen chanèl YouTube tandiske l gen 2 nèg sa egoyis m pa vle wè l yo joure m. Men mwen menm mwen wè pi lwen ke yo menm. Jounen jodi an yap dakò avè m ke lè moun nan gen chanèl YouTube li, li pral fè gwoup, li pral fè pwojè, sa w tande a ap gen zen kap bouyi. Pou m byen di nou, tout bagay kap pase la yo, yo pa konsène MK Agency. Se nan lòt pwojè moun yo fè epi ou tande zen pete nan lòt gwoup yo. Pase nou menm nou pa dakò moun bouyi zen sou gwoup nou an ki se MK Agency. Nan akademi an kounya, gon kote nou di fòk moun yo pa melanje vi prive yo, kamera ap fon zoum sou li nap wèl, nou di fòk moun yo pa melanje vi prive yo avèk akademi an. Si moun nan gon pwoblèm pèsonèl, li sipoze rezoud li an prive. Ou pap janm wè jèn ki nan akademi an ta oze fon bagay konsa. Sinon nap tou metel deyò. Se de prensip ke nou bay. Sa vle di ou menm kap gade la ki ta renmen entegre akademi an gen bagay ou pap janm tande atis sa yo nap fòme la pral bouyi zen sou entènèt so MK Agency atis sa yo deja popilè deja nou pale avè yo pou fanatik ki toujou di men MK èske ou pa pale avè yo nou pale avè yo men ou pap janm wè MK Tande ui MK bouyi zen MK nan bòz dayè wap wè misye senlè ki pa janm nan fè prenk bagay prenk moun ap di ui MK al fè prenk MK sesi MK bouyi zen ou tande bagay mwen mpa kwè nan bagay bòz gen anpil fanatik ki toujou ap konparem avèk entèl di ui milova se mennaj ou anabèl se mennaj ou fednaelle se mennaj ou m wè yo so mkonprann gen chanèl lè yo fèl yo bezwen vyouz mpa janm sinyale paj yo mpa janm sesi mpa janm se laba sèt Lè atis yo wè nap fè sa, yo jwe avè nou tou. M konn wè Milova ap poste foto m. M wè yo m like yo tou. Paske e sa nou renmen. Nou toujou ap chèche. Mwen menm m pa janm nan fè buzz. Lè pou m prezante mennaj mwen an m panse nou menm nou tout la nap wè l. M pa janm nan bagay fè buzz. E m di map vin nan show konpa a, map vini. Tann mwen map vini. Janm di nou an, pou moun ki toujou ap konpare nou, ap di wi atis nou yo, depi yo di atis nou yo, yo di team mwen an. Non. Yo fè group yo Zen bouri nan bagay yo sa w tande a bagay la pran youtube mwen m pa konnen bagay sa yo pa konsène MK Argency so atis lan li gen vi prive l si nou pale avè l li pa chwazi tande nou vi prive l pran lari sa se yo menm so mwen menm se biznis m ap fè m pa nan pwoblèm avèk pèsòn moun. Whatever atis lan ki sou youtube lan m pa janm gen pwoblèm avèk moun. Yon fanatik ka toujou mete m anfas yon reyalizatè, yon lòt pwodiktè, men w pap janm wè MK al anfas pèsòn moun paske m pa gen tanperaman sa. M ap fè biznis. Whatever gwoup ki rele m nan pou m vin jwe avè yo, m ap jwe depi ke yo peye m paske mwen m se biznis m ap fè. Mwen m ta toujou renmen wè sinema nou an nan yon lòt nivo e m pa kwè nou ka rale kote yo di w MK t al fè zen, MK te sesi, MK te sela pa non wap janm tande bagay sa dayè m toujou vle yon modèl pou moun kap swiv mwen yo so si lòt atis pa chwazi fè l so li pa konsène m mwen jwenn anpil mesaj nan men fanatik yo m pa oblije afiche yo la e si m ap afiche yo tou yo tap anpil m pa vle gen jalouzi mwen jwenn yo yo pale avè m genyen ki di m konsa bò lakay yo yo santi yo wont paske Se yo k te fè moun al abòne avèk paj mwen, se yo k fè al swiv atis yo, lè yo wè atis yo ap fè bagay sa li pa li pa bon pou yo. So atis yo nou ka ekri yo, yo gen paj yo, ekri yo pale avè yo. Mwen menm travay pam nan m fèl, si se pou mwen map toujou pale avèk whatever atis lan. So janm dil lan atis yo gen vi prive yo, li pa konsène gwoup pa nou an. Dayè gwoup nou an son gwoup ki legal, leta rekonèt li. Nou legalize l e nou gen de prensip ki reji l. So Se sa kem te vle di, ou menm kap gade video a, pa melanje vi prive atis yo avek team mwen an ki se MKDency e MKDency Academy. So nou gen de prensip ke nou bay, nou vle respekte e mwen menm janm toujou dil, map toujou yon model pou ou menm kap swiv mwen. So merci, pataje video sa avek zanmi w, patajel avek fanmi w, di yo eklèsisman an fèt. So pou moun ki vle entegre MKDency Academy, M panse, y ap sèvi avèk sa ke nou di kòm prensip yo. Avan ke yo entegre y ap konnen yo pa sipoze melanje vi pèsonèl yo avèk Akademi an. Y ap konnen yo pa sipoze gen gen gwoup, yo pa sipoze genyen chanèl YouTube pou peryòd ke n ap fòme yo a. Nou pa di pa p janm gen chanèl YouTube, se pa sa nou di. Pou tan, paske nou siyen yon kontra avè yo pandan katran. Pandan katran y ap, n ap fòme yo e n ap jwe avè yo. Apre katran, moun nan gen popilarite, li ka al fè chanèl li. men li pap nan akademi an ankò. Sa ka rive gon pwojè nap fè nou envite l. Se youn nan rezon nou pa dakò nap evite bagay nou wè kap fèt yo. Se evite nap evite yo. So se pou byen w paske lè ou wè on atis vi prive l pran lari m pako wap kontan. Se youn nan rezon nou menm nap panse pou ou. Lè kouwè nou pran yon desizyon o preyalab ou pa konnen l, pito w poze kesyon. M panse jounen jodi a gen anpil fanatik k ap wè pou ki rezon nou pa t dakò anpil moun k ap entegre akademi an genyen chanèl YouTube. Mezanmi mèsi, m panse ke m m ase pale e nou konprann sa ke m di yo. MK Agency rete MK Agency epi vi prive atis yo rete vi prive yo. Si yo pa ka kontwole l antre yo menm, m pa pale pou ti mwen, m pale pou tout moun ki gen staff so ou pale avè yo yo pa tande yo chwazi fèl m pa konnen si moun nan se nan buzz li kwè oubyen whatever sa li ye a m pa konn kisa yo ye so yo gen vi prive yo mwen m pa antre ladan ok team mwen rete team mwen vi prive yo rete vi prive yo so mwen menm m gon ligne a swiv mwen menm map bat poum pa janm desevwa w yo menm yo gen vi pa yo tou m panse yo menm yo konn kibò yo vle rive mwen menm m gon vizyon map goumen pou li si w bliye non m rele menm ka.